Se yon gang ki kap viv nan peyi a ki konprann vodou e moun kap fè lòbèy yo avèk gang yo pa konprann vodou yo pa vodouyizan e pi devan map konstwi vodou a map gen lidèchip vodou a epi lap fè yon chita yon kote
a wi nou pap di òdinèman nan vodou a tout frè tout sè se youn mwen se yon menè nan vodou a mwen se yon lidè nan vodou a mwen se yon vodouyizan ki angajem toujou bò kote pèp la e si moun ki la. Se tèt kale li ye se kwa ti kale li nan mòd se tèt kale li ye kap pran lache nan men jovenel ki pral pou pèp a vin se nan pre tèt vodwa e nan pre fè sèk avèl wi. Men kòman w konprann depa Evony Jones? Manbo Evony Jones? Se vre ke avèk tristès ou wè m gen mouchwa mov e Evony te malad e l ale Kiba pou l te pran swen men finalman maladi a ranpòte sou li Evony mouri li janbe nan tradisyon vodou a nan yon moman ke nou te pi bezwen l paske lè Evony t ap sibi presyon Kiba. Mwen tande te gen vodouz ak malpwòpte sou Ariel nan CEP, nan fèl CEP bdap biyòp, mwen di Avni sa l panse, mwen m kanpe kont li di m bat konpa, m ap bò kot ou. E m panse ke a oken moman yo te pran vodouyizan, yo te pran nan CEP sa, yo t ap pran dispozisyon pou nou, pou nou fè retire kò l jan l vle a. Men kanmèm Avni ale, se sa lamò, lamò se le chemen de tout homme à terre.

Mwen an Ayiti e lè w mouri yo pale de ou, kale wi, pa pati e n pa pran ta ti foto w. Se sèl peril nan ma vi. Ou fè pati de KNVA? M se gran sèvitè o zafè politik e jiridik de la KNVA. Epi si yo pa bezwen m, m ap fè wout mwen epi yo ap konprann ke mwen m se inik avoka ki ougan ka fime nan sektè a. Lòt avoka k ougan yo, lòt jij ki ougan yo, yo kache l. Pafwa ta te gen mistifikasyon. Men avèk fyète. Lwa yo dim ouvè kòm nan vodou a e lwa ap metem devan. Men gen bri ke ta di se ougan Ogisten Sekou wa vodou a kap viv nan syèl la. Sa pa egziste. Sekou se yon vodouyizan. Men jodi a Sekou e frèm. Sekou pa konn li, li pa ka vin ati nan tèt vodou. E lòm ki te sè ni li ni ekri, il ne peut pas être natif du vodou haïtien. Wa panse se yon diskriminasyon wap fè anvè mwen. Il n'y a pas de discrimination. Chak moun dwe konn ran w. Nou sòm an 2022 nou lòt syèk nou lòt è. Jodi a. Gon paket dlo dous etològ, sosyològ, politològ, men se kou l pa konn li, se kou toujou konnen li pa konn li bak Ati Vodou a. E m ap raple w sa, se mwen, lè Ati Max Jean-Paul te mouri, ki te pote sekou sou do m, m te mete l Ati Pwovizwa, men vin 90 jou, m te al goute bagay la. Jodi a m klè, nan peyi pa gen koze il ne peut. E pa li pa konn li, li pa gen Ati. Pa gen okenn moun ki pa konn li sou rezèk kapab Ati.
Li maltrete wa l, te wa Ongòl,

Bagay la vin pi mal, nou kanpe pou nou di Ariel Henry nou pa nan ekip Dapit, ki pa vin pa posib e nou mande nou pap kontinye dirije avè l paske l se yon defakto e l pa regle anyen pou pèp ayisyen. La responsabilite de leta se asire sekirite nan peyi w e pou leta rive wè gen pwoblèm sekirite se afè ou tou bay lòt moun ki kapab e jodi a Ou pa gon kote ou kapab rive pou yo pa negosye lè kidnape moun yo li son konplo tenten nou men la la moun sa ariel sa fini pèp ayisyen reveyel li panse andre michel majori michel moun sa yo ka kenbel se manti pèp la pran destinl anmen epi nou men la la pou nou di se fini ariel paka kanpe. Òdinèman, sektè avoka gen anpil franj. Li gen anpil franj, antanke avoka e dirijan sektè a, nou fè travay pou nou fè, e sa kwè an nou mande leta akonpanye Vodou a,